Wi map mete bouch mwen an travè gade byen wi. Mwen mete bouch mwen an travè. Mezanmi lè wap sove lavi pa gen zuzu.
Medam mesye bonjour bonswa e byenvni sou chanel paw la e chanel ki la pou fòmew ak enfòmew de sa kap pase nan peyi a. Enben, medam mesye, jodi a nou tal asiste yon seyans de fòmasyon kote ke fon ki se Federasyon dè zòganizasyon di nò Dayiti tap òganize nan kesyon sekourism, piske nou konnen sezon siklonik lan ap avanse, enben ou pa jann konnen kisak ka pase, enben yo te jije ke li nesesè pou yo te kapab bay fòmasyon a popilasyon an, enben yon fason pou yo kapab sove lavi paske dèfwa yon moun konn fè aksidan enben ou ki sou plas anbilans poko rive medsen poko rive enben ou kapab gentan bal premye swen an ebyen se te konsa sa te ye nan lekòl Jean Marie Vincent an kote ke yo tap bal yon bèl seyans de fòmasyon yap moutre yo kòman pou yo fè pou yo reyanime yon moun ki endispoze medam mesye nap envite nou swiv.

natirèl. Se nan sans sa a, nou te wè l nesesè aske nou ba popilasyon an, an pasan pa dè zòganizasyon, yon fòmasyon sou sekourism, kote pou yo kapab konprann ke gen dè malèz, gen dè pwoblèm ki pral rive, avan yo ale lopital, gen kèk ti bezwen, gen kèk.

pou yo pran fòmasyon sila a, pou yo al retransmèt li nan mezi yo kapab, pandan ke n ap fè de fòmasyon swivi avèk òganizasyon entènasyonal sa a.
Èske ou kapab di nou ki suit ki ap genyen pa rapò a fòmasyon sa a? Puiske nou konnen le pi souvan, in fwa yon òganizasyon pran nesans, li toujou anonse yon bagay, men apre, nou pa wè li ankò. Èske se konsa fon an li menm li ye?

Nan moman eleksyon, yo fè yon bagay epi yo ale. On pe konstate ke an se moman se ne pa l'heure de la politique, pa gen eleksyon. E nou pa sèlman ap evolye nan domenn politik, men nou baze sur le kote sosyal. E sa koz ke nou menm, nou nan mwa a risk, nou wè se nesesè pou nou kapab genyen yon fòmasyon sur sekourisman. Si pa gen eleksyon, fon kapab fè yon fòmasyon tout moun konnen, Eske moun nou pral vote yo, yo gen konpetans, yo gen moralite, yo gen mwayen pou yo kapab rive al dirije? Donk, se lè yon òganizasyon baze sèlman sou la politik ki koz ke yo vini yo pa rete. Men sète federasyon nou pa baze sèlman sou la kestyon politik, okontrè, nou vle aske nou pote pyè pa nou nan nouvèl Ayiti donk n ap pwone a. Jiskaske nou gen sante nou la, e menm lè nou pa la, nou kwè ke, piske se pa yon grenn òganizasyon, se pa sèl ACDN, se pa sèl Ochan, se pa sèl Odedno, se pa sèl AJUPS ki fòme fon. Menm si yon moun ta va bese lè bwa m panse ke lòt yo la, yo kapab fè kontinite a.

Nou eseye federe nou ansanm. Nou menm tou nan sektè politik la, fò nou met tèt nou ansanm. Fò n konprann ke se pa retire pye m mete pye yon lòt k ap koz avansman peyi a. Se konprann ke tout moun pa posede monopòl swa de vyolans, swa de rezilta. Se tèt nou pou nou mete ansanm. Dabò, fon se yon egzanp. Nou chwazi met tèt nou ansanm. Se vre ke n kapab gen anpil diferans, men menm dan la diferans, il fo kreye linite. M panse ke sou le plan politik, se vre nou nan yon sitiyasyon densekirite, kote ke pa gen sekirite sou le plan swa ekonomik, swa sosyal, bandi, pa gen kòb, anpil gangou, e sitou nou nan yon moman kote ke anpil paran pa kapab voye pitit yo lekòl. M panse ke se. surtout dirijan yo dwe pran konsyans de sa. Te di ke il fo kreye sa n rele yon konsansis antre yo pou n di an n pa tire dra a bò kote m, bon an n pa tire l bò kote lòt la men se tèt nou pou nou mete ansanm. Se pa yon sèl moun k ap kapab rezoud kriz sa k ap dire depi lontan men se tèt nou pou tèt ki pou mete ansanm paske pafwa anpil zanmi panse ke se sak la pou retire l pou mete yon lòt se pa janm le ka.